18 novanm 2024 sa fè 221 lane depi nèg nwè, nèg tèt grenn te fè yon gwo mirak atravè lemonn kote ke yo te bat pi gwo lame ki te genyen ki se lame fransèz. E batay sa a nou ka di se yonn nan 10 gran batay. Ke limanite konnen, yon moun oken dwa dakò, yo gen dwa pa dakò, men se yon verite. E se twazyèm batay ke lame endijèn te mennen pandan gè endepandans lan. E se yonn nan pi gwo batay tou. Paske te gen batay Laravinakoulèv, 22 ou 23 fevriye 1802, te gen batay Lakrètapyewo, 22 ou 23 mas 1802. Donk batay de Vètyè se twa. Twazyèm gran batay, e se pi gwo batay tou, ki te genyen pou gè endepandans nan Sendomeng. Alò, lè n di Sendomeng, se kote ke Franse yo te ap okipe pandan yon bon bout de tan. Paske Sendomeng, sè te non itilize pa lè Franse pou deziye Ayiti o kou de la kolonizasyon fransèz. Sa vle di, lè w di Sendomeng, se Ayiti avan 1804. Donk sa vle di, pandan batay sa, te gen anpil, anpil, anpil, anpil gwo bagay ki te fèt. 18 novanm 1803, Desalin te aranje l avèk sòlda pa li yo e ide vrèman kòm sistrik. nan peryòd sa e li te vrèman detèmine pou te bat Rochambeau a lepòk paske lame fransèz te genyen 20 mil òm ladan, li te dirije pa yon barak ki rele Donatien Marie Joseph de Rochambeau. Lame endijèn te genyen 5 mil òm sèlman ladan. Donk sa vle di nan epòk sa Dessalines te di piske tout vil yo. Nan Sendoming te prèske libere paske pa rapò a tout lòt batay ki te genyen, te gen lafyèb jòn ki te fin ak anpil sòlda fransè, donk ki te rete sèlman lavil Dikap e avèk Mòl Sen Nikola ki te okipe pa lè fransè. Desalin li menm li te di nan objèktif li fòk li fin ak bagay konsa. Fòk li fin ak bagay konsa. Epi le 16 novanm 1803 li kòmanse kite Ti Rivyè, zòn Latibonit, li met tèt pou Okap. Lè rive nan 17 novanm nan sware yo 11 li la, y aranje avèk sòlda a y la bò Bwa Kayiman epi y trase plan batay. Se bon bagay kòmsi se konsa Desalin leve y vin atake nèg yo. Y trase plan batay nan 17 novanm nan sware.

E Rochambeau te tèlman santi li oke nan fò sa, li te pa t janm met nan tèt Ayiti gen moun ki te ka deloje li. E plan Dessalines te senp. Dessalines te di, Christophe avèk demi brigad pa l aprale tèl kote.

Sa vle di, Desalin trase plan batay la. Li trase plan batay, e plan batay te senp. Li te di, Chak nèg ap ale tèl kote avèk 2000 brigad pa w, epi n ap atake Fransè yo ak fòs.
Ok. Nèg yo aranje yo pandan tout sware a nèt, an palan de 17 novanm dan lasware. Yo trase plan batay la, nan 3 zè di maten. Nan 18, li pi gè ak Angie.
Nan 18 a 3 zè di maten batay la demare. Donk se konsa, lè ou wè batay la demare, Wochanbo ki te nan santre vil la, lè l ap kouri vin tounen pou l vin pran pozisyon nan Laviji, Labaryè Boutèy, lè li rive Laviji, li pa ka kanpe, li pa ka pale tèt a li. Li pete kouri. Y ale Vètyè. Lè y rive Vètyè, y ouvri zam sou lame endijèn, sou sòlda nwè yo ki t ale zòn Vètyè a. Y ouvri zam sou yo. Lè Desalin wè Wochanbo ap fè sòlda nwè yo mache pa tèt epi y rele. Li voye yon jeneral atake Cabral Amò, paske Cabral Amò te voye Lavije bay yon boutèy. Li di Cabral Amò, degaje w konmèt Janjak, rantre Vètyè. Epi Cabral Amò, Cabral Amò file. E lè sa Cabral Amò te gen yon cheval, li file Vètyè. Lè li rive Vètyè pandan l ap parèt.

Epi, lè yo wè kòmsi ki di an avan, an avan lapolèt, se kousi a lepòk, lame fransèz te gen yon woulman tanbou. Epi Wochanbo pase lòd, li di nèg yo, kanpe batay la. Ann eseye voye yon konpliman, yon chay konpliman bay ofisye nwa sa ki sot fè tout bèl mirak sa. Premyè boulèt, chapo li tonbe, dezyèm boulèt, cheval li te sou li a tonbe, malgre tou, li kriye an avan, an avan lapolèt, se pousyè.

E se la ke istoryen pral pale de pòte misik nan Batay de Vètyè. Sibitman nan twa zè nan aprèmidi, tan chanje. Van kòmanse ap sifle, li kòmanse fè nwa, anpil kout loray ap bon ap fèt, epi lapli kòmanse grennen. Se konsa, lame fransèz, sòlda fransè yo vin pa ka rechaje zam yo. Paske a lepòk se t avèk poud yo chaje kanon byen fizik nan men yo. Yo pa ka vin rechaje zam yo epi lapli a kòmanse ap netralize nèg yo epi alafen anpil nan yo kòmanse ap mouri epi alafen Rochambeau mande Pou kanpe batay la. Rochambeau mande pou ka kanpe batay la epi li voye yon ofisye fransè kote Dessalines ki rele Diverye, li di Diverye di Dessalines pa gen pwoblèm pou kite vil la pou l akòde l di jou. Epi Dessalines efektivman pa gen pwoblèm. O landemen 19 novanm. Yo siyen yon ak kote ke y akòde Rochambeau di jou pou kite vil la. 10 jou. E pi Rochambeau li menm li di kòm etan done nan gè a yo te tiye yon cheval a ofisye yon ofisye nwa gen te genbe cheval y ap remèt Desalin youn nan cheval yo ak pou cheval kaba la monte sou li a li te tiye a li remèt Desalin cheval la e pi Desalin akòde l 10 jou pou kite lavil Okap swa 29 novanm pli ta. Donk, a note ke a lepòk te gen Mòl Sen Nikola ki te okipe pa lè Fransè egalman, te genyen Jeneral Fransè Ney ki te ap dirije Mòl Sen Nikola, epi nan 29 novanm, li pa tann yo rive sou li, li tou ranmase kaka dyakoutay ansanm avèk Ochanbo, yo bay lavi yo Dikapayisyen. Yo ale. E sè konsa, 29 novanm nan, Desalin rantre an makan le pa si plas avèk lame endijèn kote Keytay fè deklarasyon inivèsèl li nan yon vil nan peyi nan Sendomeng ki te rele Fòdofen, aktyèlman ki rele Fòlibète. Lè rive Fòlibète, li fon deklarasyon inivèsèl, li di kèlkeswa nèg nwa. atravè lemond k ap sibi esklavaj depi pi redi bout tè sa ki rele Sendomeng jounen jodi a, ebyen nou dwe lib e libè. Desalin fè deklarasyon sa a, epi, e kòm etandone premye janvye te prèske rive, tout lòt moun ki nan antouwaj Desalin yo tèlman kontan yo di bon yo p ap fè fèt, Y ap tann premye janvye, premye jou nan ane a, pou yo wè kòmsi yo fè fèt endepandans lan. Sa vle di endepandans peyi a fèt 29 novanm 1803, donk fèt la selebre premye janvye 1804. Donk se nan optik sa a e ke nou menm nou te arive genyen Batay de Lendepandans e ki ta vin ban nou Ayiti jounen jodi a. Donk nou panse ke lè w di Vètyè mèt Jakson ou di Lemond. Paske sa k te pase Vètyè a se yon bagay ki, ki nou ka di ki silimèn, ki depase la konpetans imèn. Pesòn moun pa ka fin konprann li. Èske ou konprann? Donk an gwo, an gwo, an gwo se sa ki te batay de Vètyè. Ok.
E mèsi istoryen Diaken Previlus. Nou ta renmen poze ou kestyon sa. Donk 1804. Batay pou ke nou te kapab retire chenn lesklavaj. E an 1806, Desalin ke w sot ap pale de li la, m wè se yon moun ki gen yon enpòtans kapital nan zye, non sèlman zye Ayisyen jounen jodi a. Nan zye lemond. Nan zye lemond.
E kisa w konprann 1804? Nou pran endepandans 1806 nou vin gen menm Desalin sa nèg yo asasine l. Kisa w konprann de sa kòm repèkisyon pa rapò a konjonkti ki nan ekonomi jounen jodi a? Sa ki vin genyen, malgre tout travay Desalin fè, paske gon istoryen ki t ap eseye de. De fè yon konparezon. Pa egzanp, istoryen an. Li di, lè w di Moyiz nan Labib devan Lamè Wouj, ou ka di kat la lanmò devan Lamè Endijèn. Èske w konprann?
Paske gen anpil mirak ki fèt. Nèg sa yo pa t Bondye, men yo fè mirak. Yo fè mirak paske nou sot pale de yon batay la la Crètapiewo Desalin nou te nan fò Crètapiewo pandan o mwen Leklè avèk tout sòlda y ap foure zam sou Desalin, Desalin kite fò a jiska prezan listwa pa janm di kote li pase.
Donk Desalin sa se te yon barak lè l fin pran endepandans avèk peyi Dayiti dayè objektif Desalin se pa o mwen libere Sendomeng se te mache atravè lemond libere nèg nwa se sa li te gen pou kòm objektif. Lè epi nou pran endepandans avèk peyi a, an 1804, Desalin di bon vwala kòm etan done nou lib, enben li di men kòman bagay la ap dwale. Sa vle di lanmò Desalin son pakèt bagay. E se apati de lanmò Desalin wap konprann jiskaprezan peyi Dayiti pap fè wonn kòb. Li pa t fè wonn pòt, paske yon bagay ki rele anbisyon di pouvwa, sa kòmanse depi apre lamò Desalin nan peyi Dayiti. Donk Desalin fin pran endepandans ak peyi a, tout nèg dakò ke Desalin se jeneral an chèf, Desalin se yon nèg ki fèt dan lesklavaj, e ki pran pi gwo grad ki genyen sou le plan militè, anperè. Donk Desalin fè tout travay sa yo, an 1804 li pwoklame endepandans peyi a, an 1805 li di kòm etan done nou yon eta lib e endepandan, nou pa ka fonksyone san prensip, san règ, an me 1805 li dote peyi a de yon konstitisyon. La premyè konstitisyon.
La premyè konstitisyon ofisyèl. peyi dayiti. Donk lè li dote peyi a de yon konstitisyon, li mete yon ansanm de prensip. Dayè nan konstitisyon an, yo te di Desalin pa dwe mache san gad kòt. Li di mwen menm, m pa bezwen gad kòt pou m fonksyone. Paske se yon pèp ki chwazi m, m pa bezwen, m pa bezwen ap mache pou m ap fè sekirite. Kontrèman a jounen jodi a kote ke yon. Yon nèg nan yon kòtèj prezidansyèl wap jwenn 12 a 24 machin. Èske w konprann?
Desalin di m pa bezwen sa. Donk sa vle di la lè se pèp ki chwazi w, ou pa bezwen sa, ou pa bezwen sa, Desalin di pa bezwen sa. Donk kòm etan done aprè lendepandans peyi a an swa, se sèl tè a ou te gen avèk syèl la, pa gen anyen ankò ki rete. Desalin vin estime ke pou nou fonksyone antanke pèp, fòk nou gen dekwa pou nou fonksyone. Anben, inik kalkil Desalin te fè, li te di pou omwen nou ka relve ekonomi peyi a, fouti byen ke nou pase pa latè. Epi Desalin te ap revin avèk yon sistèm ki rele Caporal Dessalines. Alò, e istoryen nou pa prantre nan politik agrè e Desalin, nou ta fokalize nou sèlman su la kestyon de la batay, lanmò Desalin. Lanmò Desalin, lanmò Desalin, e mpanse ke li soti nan politik agrè Desalin tou. Ok. Paske. Pèp ki fèk sot nan lesklavaj la, lè Desalin di se nan latè pou n pase pou n relve ekonomi peyi a, pèp la pa vle travay. Paske Desalin te fè yon erè tou, li pa t gen yon diskou pou te bay pèp la, pou te fè pèp la santi ke antanke sosye, antanke nouvèl sosyete, yon nouvèl nasyon, fòk nou travay pou n ka itil tèt nou. Li jis enpoze pèp la, li pase prensip, li di pou n pou omwen n avanse fòk nou pase pa latè. Li vin avèk yon sistèm ki rele kaporalis la, kèk k ap fòse pèp la travay. Ò pèp la vin tonbe an rebelyon, li di bon, nou sot nan lesklavaj nou t ap travay, kounye a si n ap travay ankò se pou vye esklav nou ye, yo pa vle travay. Èske w konprann? Donk kounye a, nèg yo, pandan yo pa vle travay, pa bliye depa jodi a trèt egziste, te gen yon pakèt jeneral nan bò kote Desalin. Se vre yo pa t renmen Desalin vre, yo te pè Desalin men yo pa t renmen Desalin, notamman Petyon. Donk vin gen yon kanpay ki mennen avèk Petion e gen yon nèg kòmsi te enplike tou paske Petion son bara li te ye kote ke li rale Christophe vin jwenn li pou fè Dessalines parèt kòm yon bèt nwa. Donk gen konplo ki konplo ki fèt antre Christophe e Petion vin pèmèt aske Dessalines mouri. an 1806. Dayè, pi gwo bagay nou dwe konnen nan listwa, si Kristòf pa t dakò antre nan konplo a, Desalin pa t ap mouri. Paske nèg nan Lwès, an palan de Petyon, nèg milat yo, apre Desalin, yo te rekonèt Kristòf la kòm yon barak. Èske w konprann? Donk, efektivman, konplo ki egziste antre Petyon e Kristòf kòz nèg yo koupe souf a Desalin. An Oktòb 1806. Ok.
Alò, e mèsi istoryen. E se pou ansanm de detay ke w pote pou nou, e kòm rafrechisman, e moun ki pat konnen tou aprann anpil de ou menm, e ki sa ki Bataille de Vertières la. Donk si w gen yon mo de la fin, ki sa li ye? Bon, an gwo, mwen menm, me sa o mwen m te ka di pou n fini. Istwa. Yon nasyon se pi gwo bagay li te ka ye. Mwen menm, m gen anpil, notamman konfisyis ki di lè w bezwen detwi yon peyi, ou oblije, depi w bese sistèm edikatif la, peyi a ap detwi. Mwen menm, nan refleksyon istorik pa m, m pa di l konsa. M di depreferans lè w bezwen detwi yon pèp, Ou pa bezwen rantre nan sistèm edikatif la non, il sifi ke ou bay etidye istwa y devan dèyè. Pèp la ap detri. Paske yon pèp ki pa konnen istwa y son w pèp, se kòm yon pye bra san rasin. Ou konprann Mèt Jackson yon pye bra ki pa gen rasin e kòman sa ka ye. Sa vle di yon pèp tou ou bezwen detri depi w bay etidye istwa y a lanvè ou byen devan dèyè, tèt anba, ou pa bezwen enkete w, pèp la ap detri san w pa ouvri zam sou li. Donk nan kad sa, sa k ap pase anndan peyi Dayiti jounen jodi a, se pa yon bagay kòmsi o aza. Fòk omwen kòmsi ou frape pòt listwa w ap di bon vwala, selon jan peyi a te pran endepandans, aprè endepandans fason yo yo touye e papa nasyon an, e lè yo fin touye papa nasyon an, deblozay ki te genyen aprè, donk sa vle di tout sa yo se rezilta sa yo yo bay e y ap kontinye bay rezilta sa de jenerasyon an jenerasyon. Mèsi. Dakò, mèsi Mèt Dyaken, Istoryen. Mèsi tou a ou menm ki t ap suiv nou. E chè entènot, nou pran konje de ou menm, n ap mande w si w enterese a fason Mèt la te ap pote presizyon Istoryen an sou sa ki konsène batay de Vètyè. Pa bliye kite yon kòmantè, kite yon grenn like epi abòne pou ankouraje chanèl la grandi. Mèsi, a la pwochèn.